Mwen pote yon konsèy pou ou. Petèt nan moman an, m pa konnen ki sa w ap andire, ou menm ki fin marye e ki poko ka anfante. Mwen vle ankouraje w pou m di w lavi pa fini. N gen lavi toujou toutotan w ap viv. Yon jèn fi e ki te gen manman l mouri epi. Li te deside pou l ta fè vi l avèk mari l, men l te rete nan lapriyè. Jèn madanm nan pa t vle fè nenpòt bagay. Se konsa, chak jou li t ap leve de men n anlè pou l t ap mande Bondye favè l pou l te ba l yon òmdedye. pou l te marye. E chak maten, li t ap bay Bondye glwa, li t ap lamante nan pye Bondye pou Bondye te ba l yon moun pou l te fè vi l. Paske manman l mouri, se te lakay grann li li te rete. Ebyen! De tanzantan, li pa t janm bouke lapriyè, li te toujou rete la nan lapriyè, jiskaske pou Bondye te tande vwa l. Pase pa gen sa ou mande Bondye, Bondye pa ba ou l. Li mèt lè l ye a, sèlman ou bezwen gen pasyans. Ti jèn demwazèl la, li pa t janm dekouraje. A malgre move moman, Li toujou la. E se konsa Bondye vin kase chèn nan pou li. Ebyen Bondye tande priyè l. E m pa bezwen di w yon jèn fi manman l mouri. Epi li genyen nan tèt li pou l fè yon bon vi, li chache prezans Bondye, pou Bondye ba l yon moun pou l viv, pou soutni li nan bezwen li, sitou pou vi espirityèl li, li pa ta vle pran nenpòt moun. Ebyen Bondye te tande priyè l. Li te kase chèn nan pou li. Pase li te santi nan fason li tap viv lakay li. Li pat santi l alèz. Li pat santi l byen. Ebyen Dye te kase chèn nan. Se konsa. Yon jèn gason ki tap lapriyè Bondye tou, ki te bezwen yon dam pou l marye. Jèn gason an pat vle pran nenpòt fi. E sa k fè, li ta toujou bon, avan ou chwazi yon jèn fi, ou di mwens, avan ou chwazi Yon jèn gason, Li ta toujou bon pou konsilte Bondye. Poukisa? Paske Bondye se baz la. Sè Jiyis, Demen, si lè sa pa bon, ebyen, pou Bondye ka nan mitan nou, pou Bondye ka ede nou, pou nou ka sipòte. Jèn gason te toujou rete la sou jenou l. Li tap lapriyè Bondye pou Bondye te bal madanm li poul te marye. Li tap mande Bondye yon fanm poul te marye. Ebyen se konsa li jwenn demwazèl la. Li jwenn demwazèl la. Ebyen, se te nan menm katye l te rete a l te jwenn demwazèl la. Yo te prepare maryaj yo. Kounye a, se planifikasyon y ap fè. Yo fè planifikasyon maryaj yo. Nan planifikasyon yo fè, yo di yo, yo pa ka pran sa pou kont yo. Fòk yo jwenn paran. Ebyen pou paran dakò maryaj yo pou maryaj lan fèt. Kote mesye dam yo te te legliz se te nan menm legliz yo te ye nan menm legliz. Ebyen yo te fin planifye yo. Yo te dakò yonn ak lòt. Mesye a dakò. Madmwazèl la dakò pou yo marye. Se konsa yo te pran desizyon pou y ale lakay pastè yo. Yo t al planifye ak pastè a. Pastè a te dakò. Yo t ap analize ki dat pou maryaj lan te fèt. Tande byen. Yo planifye maryaj yo, pastè a ba yo dat kilè maryaj la ap fèt, yo dakò, yo santi yo kontan pou maryaj la fèt. Se konsa, apre planifikasyon maryaj lan, epi. Jou maryaj lan fin rive, nòmalman pou lè 2 fanmi yo dakò pou maryaj lan fèt, yo kontan, tout legliz kontan pou maryaj lan fèt, paske yo wè se te 2 jèn ki tap lite, ki te toujou ap batay nan levanjil. Maryaj fin selebre, ebyen, Yap rejwi yo. Li toujou bèl konsa. Pandan yo fin marye, ou konnen. Sitou nan peyi nou, lakay nou. Depi jèn fi a fin marye kisa mesye ap tann lap tann pitit lap tann pitit paske yo di yo toujou di apre maryaj se pitit li yo pa bezwen konnen apre maryaj or 1 an pase 2 zan pase Yo poko ka anfante. 3 zan, 4 an, 5 an, 6 an. Yo poko ka fè pitit. Yo ale nan tout doktè. Yo mache nan tout lopital, prive, piblik. Yo poko ka anfante. Wa imajine w yo fin marye, bèl bagay te fèt. Bèl maryaj, kè kontan, men poko ka gen pitit nan fwaye a. M pa konnen, petèt ou menm ki marye deja konbyen tan ou genyen, ou poko ka anfante. M pa konnen konbyen ane ou gen petèt 2 zan, 3 zan, 4 zan, 5 zan, 6 zan. Ebyen koup sa a, li te vin arive soufri anpil, anpil, anpil, anpil. Li te soufri anpil. A malgre yo ta prepare. Yo te fè yon bon bagay. Nan katye kote jèn fi an yo te rete a, yo te kòmanse t ap rele l Milèt. Enben se chak jou dam lan te leve, li t ap kriye. L ap kriye lajounen kou lannuit l ap kriye. Paske non l te genyen an yo chanje l. Paske le pi souvan depi ou fin marye ou poko ka anfante, yo chanje non ou, yo pa rele ou non ou ankò. Yo chire ak de nesans ou te genyen an, lòm ou, epi yo rele ou Milèt. Se te konsa yo t ap rele dam nan, Milèt. Fanmi n rele l Milèt, zanmi rele l Milèt, vwazinaj rele l Milèt. Tout moun ki wè l, se te menm non sa yo t ap rele l. Setan, uitan, jiska onzan, li fè onz esteril, l ap kriye konsa. Onz ane, li te fè avèk yon dlo nan je. Petèt. Ou menm ou ka konsa tou men pran kouraj. Ebyen nan 11 zan dam lan te toujou rete la sou jenou l tap lapriyè. Ak tout dlo nan zye l li tap lapriyè. Li tap lapriyè. Chak jou li te rete la nan pye Bondye sou 11 ane. Sou 11 ane. Petèt ou ka gen pi piti, ou menm k ap tande, petèt ou ka gen plis, petèt yon sè w oubyen yon frè w ka nan yon sitiyasyon konsa lè l fin marye, men li pa janm twò ta. Anyen pa janm twò ta pou Bondye fè. Se konsa mari l te genyen an tou. Se te yon òm de Dye, li pa t janm dekouraje avèk li. Se te moun ki te konn ap rele l Milèt, men Maria te toujou rete la sou jenou l, li t ap chache prezans Bondye. Paske se pa se pa lòm ki konn bay pitit, se Bondye k konn bay pitit. Lòm pa konn bay pitit. Se pa lòm ki te bay Anne pitit, se pa lòm ki te bay Sarah pitit, se te Bondye ki te ba li. Jèn gason te toujou rete la sou jenou l lajounen kou lannwit, l ap lamante nan pye Bondye, pou Bondye te beni zantray madanm li. Yo gen onzan maryaj. Onzan maryaj. Yo rive yon moman, yo pa ka sipòte ankò. Men si a pa janm dekouraje sou 11 an maryaj. Ebyen, mesye dam sa yo, sou 11 an, Bondye tande priyè yo. A malgre gen de jou dam lan konn santi l ta vle pati, li di l pa santi l ka viv ankò. Mesye a konn se mesye a k ap ankouraje ki di non, Bondye egziste. Bondye egziste. Epi Bondye pral di mo a pou li. Bondye egziste pa dekouraje. Se vre nou gen 11 zan maryaj. Se pa pati a ki solisyon an. Se pa kriye ki solisyon an. E dam nan konn santi se tèt li k ap eklate, li pa ka sipòte ankò. Li wont mache, li wont pale. Menm nan koral li pè chante. Lap mache tèt bese. E poutan Bondye pral di yon mo pou yo sou 11 zan. Tande byen. Gen de jou dam lan leve se tèt bese. Li pa ka sipòte ankò lap kalkile ki sa l ta dwe fè. Ki sa l ta dwe fè. Petèt, nan tan sa w genyen depi w marye a, petèt, nan moman w santi w plis dekouraje a, se lè sa a Bondye pral delivre w. Paske yo toujou, yo souvan di, lè l pral jou, li fè plis nwa. Lè l pral jou, li fè plis nwa. Nan moman imilyasyon w ye a, nan moman desepsyon w ye a, nan moman y ap wè l ou milèt la, se lè sa a Bondye pral pale. Ou pa bezwen dekouraje. Lavi pa fini. Lòm pa konn bay pitit. Doktè pa konn bay pitit. Non. Sèl Bondye ki konn bay pitit. Ebyen dam sa li te esteril, vrèman esteril. Pafwa mesye a konn ap dòmi li leve lannwit lap kriye tèlman l pa ka sipòte li pa gen somèy. Mesye ap dòmi li menm li chita lap kriye li pa gen somèy. Li pa santi l ka sipòte ankò. L ap kriye. Pou l wè l fè tout tan sa l marye l poko ka anfante. Li ap rele Milèt. Li ap rele Milèt. Ou menm m pa konn kòman yo rele w aswè. M pa konn kòman yo rele w pandan w ap tande sa. M pa konnen si yo chanje non deja. Men dam sa yo te chanje non. Yo te chanje non. Anba kout imilyasyon. Anba desepsyon. Yo te chanje non. Se chak jou dlo tap koule nan zye. Ebyen, sou 11 an, Messi a pat janm dekouraje avèk li tou. Te toujou rete la sou jenou l ap lapriyè lajounen kou lannwit. Messi a tap lapriyè Bondye. Mesye a pa t janm dekouraje lapriyè. Lè w wè bagay yo nwa, pafwa ou pa konnen sa pou fè. Pafwa tout ti lajan ou genyen ou depanse yo lopital pou wè si w ta gen pitit. Menm jan avèk Àn ki t ap kriye. Menm jan avèk Sara ki pa t ka anfante. Men Bondye te tande priyè yo. M pa konnen konbyen eksperyans ou fè nan mond sa pou wè si w te ka gen pitit. Men pi gwo eksperyans pou fè e nan Bondye pou fè. Pi gwo eksperyans. Ebyen nan onzan an, men li. Bondye tande priyè yo. Bondye tande priyè yo. Dam lan vin ansent. Li ansent. Sou 11 ane. Tande byen. Ki sa k pwal rive? E sa k fè avan maryaj lan fèt, li toujou bon pou w mete Bondye nan maryaj ou. Pa marye paske w pa ka fè manje ankò pou kont ou. Pa marye paske w pa ka lave pou kont ou. Men marye pou fè vi w pou konn kiyès moun ou pwal marye. Pou konn ak kiyès fi ou pwal marye. Pou konn ak kiyès gason ou pwal marye. Pa di sè m lan marye, pi piti a marye, mwen menm m pi gran fòk mwen marye. Pa di ti frè m lan marye, mwen menm m pi gran fòk mwen marye. Non, planifiye w. Mesye a kòmanse ap kontanple. Pitit lan. Li di, A! Cheri, m santi m kontan. N ap rele pitit sa Samyèl. Yo planifye yo pou yo rele bebe a Samyèl. Samyèl pral fèt anndan kay la. Samyèl. Se vre, Mesye dam yo kontan sou onzan Bondye tande priyè yo, sou onzan Bondye fè yo gras, yo pral gen yon bebe ki pou fè yo ri, yo pral gen yon bebe ki pou fè kè yo kontan, yo pral gen yon bebe lè yo swaf dlo yo chita pou yo di pitit yo al pran dlo pou yo fè sa pou yo. Tout afè bebe yo prepare. Bebe lopital la, manman fè sezaryèn, w ap wè la, li fè sezaryèn. Depi w tande sezaryèn, li soti ralanman. E nan bouch tou l sòti. Pandan bebe a fin fèt, bebe a gen yon pwoblèm. Yon pwoblèm kè. Ò, si bebe a fin fèt, manman fè sezaryèn, bebe a pa twò byen, yo kouri pran bebe a, y al mete l nan kouvez. pou yo ba l swen. Sa ta yon plezi pou wè apre tout ane sa a, ou pa t ka anfante, Bondye vin ba w pitit menm jou akouchman an. Epi pou pitit lan gentan gen pwoblèm kè jis li nan kouvez. Bon m di w byen, tout tout destinasyon yon moun pa menm. Tout destinasyon yon moun pa menm. Gen timoun ki fèt ki pa menm rive lopital pitit lan fèt. Gen timoun ki fèt se lopital depi l fèt l ap soufri. Ebyen, lè bebe a fin fèt sou 3 jou, bebe a mouri. Sou 3 jou. Sou 3 jou, Samuel li mouri. Yon bebe yo tap tann, yon bebe yo tap fete avèk li, Samuel mouri. Yon bebe tout fanmi tap tann. Yon bebe ki mouri apre 3 jou. Apre tan desepsyon, apre tan imilyasyon. Apre tan yo tap rele l milèt. Elas, bebe mouri. Manman pa ka sipòte, lap kriye. Lap kriye. 11 an maryaj. Manman Samyèl pa ka sipòte, lap kriye.

Sa sèl mant nan bouch li. Lap kriye. Bebe a mouri. Sou 11 an. Sam, Sam. E sa sèlman lap di. Lap kriye. Oh! Kounya wal di, e mesye a kòman li ye? Eske mesye al kriye tou? Non. Mesye a pa kriye non. Mesye a pa kriye. Mesye a leve 2 men n anlè, l ap bay Bondye glwa. Li di Bondye mèsi. Li di Bondye mèsi. Li di Bondye te pran l, Bondye ba li l pran l, ke non l beni. Ke non l beni. Li bay Bondye glwa. Li glorifye non Bondye pou sa. E li di nan bon tan, mèsi Bondye. Nan move tan, mèsi Bondye. Poukisa li di mèsi Bondye? Paske l konnen Bondye ka ba l ankò. Bondye ka ba li ankò. M pa konnen si w rive nan yon sitiyasyon konsa. Yon bebe ki te nan men w, ou ta pral jwe avèk li, Bondye pase men l pran l, ki kòman w kanpe? Èske w kontan? Èske w ap fè kè w kontan? Èske w ap toujou ret sèvi Bondye oubyen èske w ap chite? Humm. Levanjil la son lit li ye. Levanjil la son lit. Solid. Aprè 11 ane, aprè tout imilyasyon, tout desepsyon, tout lajan ankò ou depanse nan lopital, tout famasi rekonèt yo, tout lopital rekonèt yo, pase sot nan lopital sa al nan lòt lopital, sot nan lopital al nan lòt lopital, pou yo wè si a gen pitit. Sou 11 ane, Bondye vin tande kri yo. Sou 3 jou pitit lan, pitit la nan kouvez, li mouri. Yo pa tanmen rive lakay ak bebe a. Li tou ret lopital la. Manman an li enkonsolab. Manman an enkonsolab, li pa ka konsole l vre. Men Maria te toujou fè kè l kontan. Maria rete la nan lapriyè. Rete la nan lapriyè, li konnen Bondye ka ba l ankò. Rete la nan lapriyè. L ap lapriyè Bondye. Ebyen, yo rive yon moman. Pandan madanm lan fin fè sezaryèn li pèdi pitit lan, ebyen madanm lan vin santi li pa wè sa pou l fè. Men mesye a rete la, l ap lapriyè. Mesye a rete la, l ap lapriyè. rete la lap lapriyè paske li di se lapriyè ki sèl solisyon gen de jou madanm lan li ankouraje rete la lap priye gen de jou tou li kriye ou konn manman ou konnen manman de jou leve sa yo deside pou yo priye ansanm. Lajounen kou lannwit, y ap priye ansanm, paske se sa ke l di nan Matye chapit 18, nan vèsè 19. Labib di, depi de moun sou latè met tèt yo ansanm, nenpòt bagay yo mande m nan lapriyè, m ap fè l pou yo. Se sa ke l di. Yo dakò, yo mete tèt yo ansanm pou yo lapriyè chak swa e chak maten. Y ap lapriyè, y ap mande Bondye fòs, y ap mande Bondye kouraj e y ap mande Bondye pou Bondye kontinye avèk yo toujou. Men byeneme, levanjil la pa fasil. Gen kèk bagay ki rive w, anfen. Ebyen mesye dam yo, yo kontinye ap lapriyè, lajounen kou lannuit, y ap priye ansanm. Y ap priye. Bondye konn tande priyè moun. Bondye konn tande priyè moun. M sonje gen yon moun ki t ap preche, li di, Levanjil se pa sèlman viktwa l genyen, men levanjil gen lit tou, gen batay tou. Pase pou gen viktwa fòk ou batay, pase viktwa pa vini konsa. Viktwa vini apre batay. Se konsa fok ou batay. Se batay pou batay pou gen viktwa. Fok ou batay. Ebyen eh yo dakò yo met tèt yo ansanm. Yap lamante nan pye Bondye. Pou Bondye tande kri yo. Bondye pral beni zantray ou tou. Menm jan li te beni zantray mesye dam yo sou 11 zan maryaj. Sou 11 zan li te tande priyè yo, li ba yo pitit lan, pitit lan li mouri. Anben apre pitit sa fin mouri, ebyen. Kesyon ta poze, aprè 11 an, èske Bondye kite sa konsa oubyen èske l pa fè anyen? Ebyen, yo te rete la nan lapriyè. Mesye a te toujou la ap ankouraje madanm nan. Mesye a rete fò. Mesye a di, Cheri, nou gen 11 an. M toujou renmen ou. depi nan premye jou nou te marye a, mwen renmenw e jiska prezan mwen renmenw toujou. Ebyen, mesye a pa gen moun ki pou rete lakay la ak madanm li. Pa gen moun ki pou vweje ak madanm nan, li oblije kite travay li. Li pèdi travay li pou l vin rete ak madanm nan lakay la. Paske l pa vle kite madanm lan pou kont li, pa gen moun ki pou ede l, ki pou soutni l paske l fè sezaryèn. Li pèdi travay li pou l rete lakay la avèk madanm nan. Pou l ap konsole l. pou l ap pase men sou li, pou l ap ankouraje l. Pase madanm lan, si l ret pou kont li, mesye al travay, ou konn fi. Ou konn fi. Li pa vle pou madanm lan fè tèt li mal. Se pou l gade pou l wè, li pèdi pitit lan, epi chak fwa l pase men sou vant li, pou l ap wè mak sezaryèn lan, aa. Sa pa dous non, sa pa dous, sa pa dous. Anba sezaryèn, anba kout kouto. E de jou madanm lan leve, li met men nan tèt li, li santi li ta pati. Li di ki kote, ki sa m dwe, ki kote m dwe ale la, ki kote m, sa m ta fè. Madanm lan vle pati. Li vle kite kay la poul pati. Sel pa wè sa poul fè pase li anndan an lap gade tout bagay li te achte pou bebe a. Tout preparasyon li te fè pou bebe a. Wa imajine ou. Depi la kay paran ou poze san ou. Ou te la nan la priye wap mande moun diyon om de diyo pou marye. Mesye ap mande senyè banm yon sèvant poum marye poum fè vim efektivman vre Bondye tande priyè yo yonn jwenn lòt yo marye 1 an 2 zan 3 zan konbyen ane pase yo paka pa panfante ebyen mesye a te oblije kite travay li poul vin konsole madanm nan lakay la. Vin konsole m ak tan. Ay. Gen de pafwa, mesye a oblije chita, epi l pran madanm nan met fè l chita sou li, epi pou l ap konsole l. Pou l ap konsole madanm nan. Li oblije fè l konsa. Li pèdi travay li pou l konsole m. Pou tristès pa pote l ale plis. Pou chagren pa pote l ale. Frè m, ankouraje madanm ou, menm si l poko ka fè timoun, ankouraje l. Li se fanm tankou tout fanm. Li se fanm tankou tout fanm, fè Bondye konfyans. Ke Bondye beni zantray madanm ou. Madam kwè sa ou se fanm tankou tout fanm sa moun ap di an se nan bouch moun ki di l men dènye mo a e nan men Bondye ke l ye se pou Bondye beni zantray ou pase Dye egziste se pou Bondye ba w pitit e pitit. Senyè Bondye miltipliye pitit lakay ou. Kwè sa. Ebyen mesye a pèdi travay li, li rete la pou l ankouraje madanm nan. Li pa kite l pou kont li. Li pa kite l pou kont li. Li oblije ret bò kote l. pou l ap pase men sou li, pou l ap pale avè l, pou l ap fè ti jwèt avè l, pou retire chagren. M ka konprann, w ap viv nan strès, ou pa gen moun ki pou jwe avè w. Ebyen, Bondye tande priyè yo ankò. Madanm lan vin ansent. Madanm lan ap souri. Madanm lan vin ansent ankò. Ebyen, sa fè m konprann. Menm si w ta fè pèd, Bondye ap remèt ou li. Menm si w pèdi, Bondye ap ba ou l ankò. L ap ba ou l. Bondye konn leve moun. Bondye konn repare moun. Bondye konn rekonstwi lavi moun. Bondye konn fè moun yo rele milèt fè pitit. Ou pa kwè sa? Pa enkyete w paske y ap rele w milèt. Pa enkyete w paske yo imilye w. Pa enkyete w paske y ap pale w mal. Di w se fanm tankou tout fanm. Ou se fanm tankou tout fanm. Ou se fanm tankou tout fanm. Gade kòman mesye a l ap kontanple pitit li ankò. Gade. Bondye fè yo gras. Bondye fè yo favè. Yo di y ap rele pitit sa a Izarak. Ebyen, nan lòt videyo, w a suiv pou w wè kòman Bondye retounen ba yo yon lòt pitit gason ankò. Yo rele pitit lan Izarak. W a wè kòman. Izarak te fèt. Ebyen ou menm ki swiv ti bout videyo sa, m ankouraje w pa kriye ankò tande, pa kriye ankò. Ou pral fè pitit. Pandan w gade l la, m swete lòt ane k ap vini nan menm lè konsa, wa gon Izarak nan men w. Wa gon pitit gason nan men w.